Dwa, edikasyon, sante, kilti, ekonomi e politik. Le tout sur ZInfo Live. ZInfo, le canal de toutes vos dernières informations. Sou baz sa a. Bon, m ap di bonjou avèk tout militan kolabore yo, m ap di bonjou avèk tout moun, tout frè m avèk sè m yo. Bonjou map di a mpa dil an ipokrizi avèk pyès moun paske mpa konn je ipokrizi a wadèvè moun nan mse yon moun ki tèlman kare mkare kòm yon ba savon sa map di moun nan menm lè wap touyem ni map dil paske mdi tout moun sa bouch mwen se pou mwen liye mdi sam vle avèl nan di sam vle avèl la mdi verite avèl mpa konn detwi moun mpa konn pale moun mal. Mwen menm nan vim m poko janm fè sa al detwi moun avèk pwòp lang mwen al pale moun mal jodia m ka wè gen anpil moun ki kanpe anfas Magalie lè w anfas mwen w anfas tèt ou paske mwen menm m pa konn anfas moun lè w anfas mwen w detwi pwòp tèt ou paske jodia anpil moun ki anfas mwen se anpil moun ke mwen fè anpil sakrifis pou yo nan vim. Tout moun ki anfas mwen, tou senpleman sa m deside pou m di jodi a. Bon, Magali Habitant pa deside pou l fè pati pouvwa sa ankò apati de jodi a. Magali Habitant pran eka de pouvwa, m ap rele prezidan de la repiblik la pou m di l tou. M ap di a tout moun paske mwen gen yon sèl pitit. Mwen gen fanmi m, gen manman m, gen zanmi m, gen tout moun. M pa vle ankenn moun al detwi m nan politik paske m ap fè politik depi 2004. Se pa kounye a pou m asepte pou yo ke pou yo detwi m nan politik, pou yo fè konplo konminezon pou yo touye m. Paske pou m ap, paske m ap defann yon pouvwa, paske m ap ede pouvwa a teri. M pral di tout moun, tout sa pouvwa a bay, mwen m mete l atè a, m pa janm manje l. M pa janm kenbe l nan pòch mwen pou m fè sa m vle avè l. M ap redi tout moun sa. Tout sa m genyen m travay di anpil pou m fè l. M travay de nui pou m fè l. M pa konnen si yon moun bezwen fè bè yo. Se sou pouvwa yo deside pou yo fè bè yo, mwen menm m pa deside pou m fè l. Jodi a mwen Magalie Habitant mwen deside pou m ekate pouvwa pou lavi m pa detui. Paske m gon sèl pitit. Fò m wè avni l. M pa konnen tou m ka mouri avan manman m. Oubyen manman m ka mouri avan. Fò m toujou rete vivan. Nan tout sikonstans pou m ede fanmi m. Paske m renmen fanmi m anpil. Apati de jodi a m pa vle pyès moun lonmen non Magalie Habitant nan ankenn anyen ki gen arevwa avèk sosyal pou gouvènman an. Mwen te byen avèk prezidan Jovenel Moïse avan ke li ta ale nan pouvwa, l ap toujou ret zanmi m. Tou senpleman, m pa p defann pouvwa ankò nan anyen. Sa pa vle di m ap anfas pouvwa, ke m ap ekate m de tout bagay. Se sa m te deside pou m te di avèk tout moun kolabore. Mwen mete m aleka de pouvwa. Paske anndan pouvwa a se sèlman yo sòti pou yo detui, paske tout moun ki vini, whatever moun li vini yo ba yon pòs anndan pouvwa li vin anfas Magalie a vivan. Lè m t ap fè politik, moun sa yo pot ko nan politik. M ap fè politik depi 2004. Yo pot ko menm konn, si gen ladan yo pot ko menm konn si yo ta kite peyi yo pou yo t antre Pòtoprens. Jodi a m deside ke mwen menm Magalie Habitant, kanpe aleka de pouvwa, pou m ap swiv tout sa k ap fèt, tout sa k ap pase. M pap anfas pouvwa, Magali pa fè pati de anndan pouvwa ankò. Mèsi anpil avèk tout militan konsekan pandan 2 zan 8 mwa ki te kanpe avè m, ki t ap goumen pou pouvwa avè m, ki te bay tout san yo, tout enèji yo pou pouvwa Prezidan Jovenel Moïse la. Mwen di yo mèsi, m pap janm bliye yo. On jou tankou jodi a, n'a fè pati don lòt pouvwa k'ap konn enpòtans Magali, k'ap konn valè Magali. Lè sa a, ekip ki t avè m nan, n'a retravay ankò.